Bonjour bonswa tout moun byenvini sou chanèl la jodia mwen vini avèk yon nouvo video pou ou pou mwen montre ou kijan Rutshelle te blaze Blondedy Ferdinand nan yon entèvyou ke li tap bay nan Haïti Biographie men sa pat pran anpil tan pou Blondedy Ferdinand te vin pase sou menm platfòm sa ki se Haïti Biographie poul te bay Rutshelle repons ansanm avèk sa li te di de li an, e Blondedy Ferdinand te bay Rutshelle repons tou nan yon festival. Alò mwen pral montre ou kisa Rutshelle te di de Blondedy Ferdinand e kijan Blondedy Ferdinand li menm li te reponn Rutshelle. Men avan ke mwen moutre w tout bagay sa yo, si w poko abòne sou chanèl la, abòne sou chanèl la, ban mwen yon like, pataje videyo a, paske objektif lan se pou mwen rive a 1000 abòne, Edem grandi chanèl la e mwen menm map retounen aprè yon poz pou plis detay. Mwen retounen aprè poz la tou swe tou bouke pou mwen moutre w rapid kijan sa te pase nan entèvyou a. Rete branche nou pral gade ansanm. E pou lòt atis la ou di m nan? Wi, Blondedy Ferdinand.
I never met her. Ok.
So I can tell. But nou gon nou gon ou mwen gon gon enteraksyon paske li te poste bikini ou tou sa. But personally, m poko janm rankontre l. So m pa ka di w otan ke mwen di w sou sou Florans paske li menm kòm si li touche m mwen touche l kòman w ye Rutshelle m anfòm nou pale face to face e petèt 4 ou 5 fwa mwen kontre a birthday mwen Florans te la so ya Florans te la donk sa vle di nou pale nou wè plizyè fwa lòt e Blonde Nonodedin, m poko janm rankontre li. Ok. So, nan medam ke nou pale yo, eske ann di ke ta genyen yon posiblite pou jwe, eske gen ladan yo ke w t ap jis di non mèsi bokou? Kiyès? Si ta genyen pou ta fè yon pèfòmans avèk e yo ta ba w yon line up. Sa se, m pral reponn ou trè pwofesyonèlman, sa se ekip manajmèt lan konnen.
Men ou menm pèsonèlman pa gen pyès moun ki sou lisans ke sa t ap deranje? Ahh to be honest yes gen moun nan lis la map di no. Gon kòmantè ki te enterese m e kesyon sa a kesyon ke m sot poze w lan raple m ni. Gen yon moun ki te fè yon kòmantè e aprè ke m te poste flyers yon flyers nan youn nan medam sa yo ki t ap jwe ki di konsa kèt pou valè medam ki genyen talan ki ta renmen jwenn posiblite pou yo ta jwe e yo pa janm gen chans sa a e gade kijan medam sa yo ap jwenn yon pakèt gig. Medam yo jwe? Wi.
Medam ou sot di la yo jwe? Yo jwe, yo jwenn anpil gig. I think se pa medam yo, se pwomotè yo. Ok. Sa yo vle ofri piblik lan yo ba li l. Petèt sa piblik lan mande tou, se li yo bay, I don't know. Men sa pa t pran tan Problèm de Di Ferdinand te vin pase sou menm platfòm sa ki se Haïti Biographie pou l te bay Rutshelle premye repons li. Ann gade kijan Blon de Di Ferdinand li menm li te pale. Tankou mwen menm, tankou ou menm, tankou Jòji, e petèt Rutshelle, pa menm petèt, Rutshelle, e pou nou site ke sa yo, yo gade nou byen paske w ap jwenn moun k ap di kèt menn fanm sa yo gen kouraj. Men konsa tou pou nou pale pou nou dil klè we're looked at as bitch like this girl is a bitch pa rapò avèk atitid li like en e yo pa dil nan yon sans e byen kòmsi de fèt ke nou gen karaktè ki fò ou byen nou ap defann tèt nou yo pa resevwa sa byen e sa deranjem etanke fanm. Pou gen bif sa men because se tap yon plezi pou nou tout ta ka met tèt nou ansanm pou nou di ke nou pral bay. Sa deranje w parce ke li pa benefisye w. Li pa benefisye pyès moun pou mwen. Non, li benefisye moun kap fè l la. Oui, m konprann. Moun kap fè l la se li k pou kenbe l relevant. Moun kap fè l la se li k pou kenbe l on top. M pral di w yon bagay ke m pa kwè ke yo di w souvan. E ou pa oblije admèt li ban mwen paske gen de bagay ki ka rete prive. Men m panse ke w pa renmen sa. M pa panse ke w renmen sa ditou. Nan nan nan. E m panse ke si te, si ta genyen yon chwa, e m konnen gen moun ki pral di m wrong, gen moun ki pral di, oh m pa konn Blondedy, se sa k fè w di sa. But sensèman.
Moun ki pral di w pa konnen m, se sa k fè w di sa, yo pa konnen m tou.
Men sensèman, m swiv. anpil live e m wè sa nan fason w pale. M kouri pou sa anpil. Son bagay m kouri pou li anpil. M evite l anpil. Tou senpleman, menm lè m fè wout, menm lè m da wè l ap vini la, m fè wout sa, m kouri. Yo fè yon jan kanmenm pandan m ap kouri pou m pase ap yo pran ti foto pou yo ka wè ti kò m ladan l pou yo ka di Menil te la. Tu konpran? So se pa yon bagay ke m renmen, se pa yon bagay ke mwen pa benefisye anyen de li paske m bati non m lè pa t ko gen Facebook, lè pa t ko gen bif. Non sa son non m travay pou li avèk kouraj mwen, talan m, ou konprann sa m di w lan. Se pa yon non m bati sou social network paske lè m te bati non, se sa se diferans sa moun pa kapab fè avèk yon moun ki bati non l san skan. Demen dezyèm repons Blondedy te bay Rutshelle nan yon festival. An nou gade ansanm avè m. Tann mwen, tann mwen, tann mwen, tann mwen, tann mwen. Tann mwen, banm di nou ti bagay. M tande gen yon seri de fanm k ap pran pòz yo pa konn Blondy. Bon mwen menm gwo mesaj pou tout fanm sa yo. Bitch, si w pa t konn Blondy, konnen w pa t gen televizyon. Nan ki peyi w t ap viv? Kòman w pa konn Blondy a? Ou pa ka pa konn Blondie. Bitch, si w pa konn Blondie se ke w pat gen.
Alò se tout sa m te pote pou nou nan videyo a. Kite yon kòmantè, eske nou panse ke Rutshelle ap reponn Blondedy Ferdinand ou di mwens eske sa ap rete